Tell me, what are you waiting for? Well, as you know, mwen pa pale anglè, men si nou pale anglè devan m ap konprann tout bagay. Now, let's get to the business. Jan nou wè la, kom dabitid, jan nou wè la. Nou wè mwen gen 2 envite sou plato a. So. Vizaj sa yo pa enkoni pou nou, nou konn abitye wè yo deja, ayy. Nou konn non yo, nou konn kiyès yo ye, nou konn ki videyo yo te fè deja. So, nou pote yon lòt ti videyo pou nou ki vrèman enteresan. Men avan nou kontinye pale, guess what? M ap reprezante nou li yo ankò, epi y ap di non yo sèlman, pa plis. Yo ka ban nou yon ti degi wi paske akoz de youtube channel li genyen an ou pral vizite l men avan kite m di nou lapawòl pou li ok. Bonswa nan pam se ketia Israel si nap chache paj mwen paj mwen se ketia Israel.
Hello bonswa non pam se jèvlin mpa konn ki lè wap gad video ti sè a se se maten enjoy avè nou. Ebyen ok guys nou pwale dwa o but guys nou wè nou gen ti papye devan nou nou gentan imajine ki video nou pwale fè la well video nou pwale fè la nou pran 10 non artis ayisyen. Humm waww 10 nan artiste ayisyen nou pral di si nou renmen yo si nou pa renmen yo nou pral di kisa nou pral fè avè yo wèl pas on sware oubyen si nap marye fè vi nou avèl waww waww
wèl premye a bon. Banm melanje papye yo konprann e pa mwen selman pou melanje sim melanje yap dim konsa nan m triche m triche bon map bay yo chak la melanje pou yo te ka wèm pa triche ou konprann nou chak la pran youn demwazèl.

Oh my God Ok Pou on nwit ou tap pase avèl oubyen ou tap marye avèl? Ou poko wè?
Marye Marye?
Poukisa? Poukisa ou wè marye? Sanble li gen afeksyon. Ok, paske l sanble li gen afeksyon. Ebyen ok pou mwen. Magdi, kiyès nou wè? Ki moun ki pa ta marye a Magdi? Fon ti kache mwen banm pale avè yo. Non, non, talè, talè ou pral pale, kite m pale. Ki moun ki pa ta marye a Magdi? Di m. Ou gade l sèlman, kò l fè tap glòt.
Waww. Gade bagay ou pa menm bezwen di la pou pou mwen. Ou konnen fòm pale. Ou nèg byen kanpe konsa pou m ta kite nwit la pase. Ayayay.
Mezanmi.
Ok. Nan, mwen jis ri. Mwen, ou pa bezwen poze m kesyon. Tonton. Tonton Bicha! On nwit ou t ap pase a Tonton Bicha oubyen Maryo t ap marye a Tonton Bicha? Yow men tonton bicha pa lèd non lèl retire tout bagay sa yo sou li tout penti sa yo. Non nou pa ap wè Daniel Fils Emile nap di tonton bicha tonton bicha granmoun nan pale vit. M panse se yon jounen. On nwit.

Granmoun.
Madan granmoun. Gon bagay m panse wi. Si granmoun sa endispoze nan men. Sa m tap fè. Imajine w.
Yon sware. M sorry. E pa rayi m rayi tonton Bicha non. Li funny ou konprann. Li vreman funny. Men yon nwit selman. Pa plis. Non bag la. Pa pou m bag la.
Pase m pa gen lajan pou m fè antèman.
Ban mwen.

Li tap bon yon ti fi, li gen 2, li ta pral fè 3.
Li tap bay nou chak yon ti fi. Li tap gen 5 pitit.
Oh my God. Ok pou ou Kettia.
Wyclef. Wyclef.
Wyclef. Sa ou tap fè ou menm?

Men La anvi. pawòl pou mwen kounye a?
Mèt pale pitit. Ok.
Gwe Alan ka veye? Menm yon segond ou pa tap ka fè fache avè l. Menm si ou t al an diskisyon avè l ou pa tap ka fè yon segond fache. Ou nèg romantik. Rezon non ou pale deja mwen menm kite m pale. Kite m pale. M ap met mizo nan bouch nou wi. Kite m pale. Alan cave? Kiyès ki pa tap marye Alan cave? Of course m tap marye. Yon segond ou paka fè fache avèl non paske li gen pawòl, li sensuel, ti bouch li dous. Come on! Maryaj. Mwen menm m panse jan l chante se konsa li marye yon fi tou.

Mizik li yo tèlman bon, m renmen mizik li yo anpil. M renmen fanson li ye a. Vwa l, so a. Waw, mezanmi. Imajine ou chak jou ou lakay. Non, whatever sa w fè nan kay lala.
Tout kote, whatever sa w ap fè. Tout kote nan kay lala ap chante.

Michel Cavé Sa pa panse marye Yeux l selman Pou l banm yon pitit yeux bleu Yeux l sèl Michel Cavé nèg ki chante avèk Rutshelle Cancer la wi

Ketchòp ap kouri. Mezanmi m pa konn de kisa nap pale la non. M pa konnen l non mwen. Oh my God mwen twò pou ou.
Anlin larivyè ou pa konn anlin larivyè? Non. Ou tande mizik Nu Look nèg ki chante mizik Nu Look sa k chante avèk Florence lan?

Non.
Pou mwen nan. Yo, I'm sorry wi. M se ayisyen wi men m sorry. M pat konnen. M pa konnen. Se premye moun m tande ki di yo pa rekonèt Arly Lariviere. Ou bouch.
Granmoun nan. Ti Dieusne.

Li funny Mwen m pa tap marye Just on it
Se chwa pa w Just on it Li funny se vre Li renmen bay blag But on it Ya Flit Flit Flit Gabel Wi Wi

But on it.
Ya mwen menm, mwen menm tou on it. Baky popilè on it. Epi that's it. Li bèl ti gason, li byen kanpe, li konn abiye.
Men sa pa vle di pou otan pou m ta marye on it. Men cheri flevegen, ouff, gosh. Maryaj.
Talè m pa renmen, m pa rele moun ki mete sa nan dwèt li a. Cheri flev ta pran sa.
Mwen tande sa madam nan di.
Yes guys.
Ok.
Se ton reyèl plezi pou nou te fè ti video sa pou nou. M espere nou te enjoy li guys So se te yon game Pou nou pa pran l o serye Se jis nou te vin mete ti plezi Ou menm ki ap triste Konprann So pa pran l serye sa nou di a ok So se te yon plezi pou nou te fè ti video sa pou ou Li arive fini Tout bagay gen yon komansman E gen la fen So nou arive nan finisman. Nou la pou yon lòt ti video pou ou. A la pwochèn. Babay. Tchao. Ou met peze.
E glas la. Nan mwen la. Keti al komanse nan. Hi guys. Ou yon komanse mal. Bòt map koupe sa lò. Hi.